Vètyè 1803 e Vètyè 2026 Sou tèritwa sa ke gen la, li reprezante san nou, li reprezante fòs nou, li reprezante kouraj nou, li reprezante souverènte nou menm anfas tewo nou yo. Aprè tout sa nou fin sibi, aprè tout sa ki fin pase nou, jounen jodi a, nou vle lanse yon mesaj klè a la nasyon ayisyèn, a tout Ayisyen ki twouve yo anndan peyi a, deyò peyi a, mesaj pou tout Ayisyen. Nan konferans de près sa, sa ki nan dyaspora a, toupatou, depateman Nò, Nòdès, Nòdwès, Sant, Atibonit, Grandans, Lwès, Depatman Nip, tout peyi an e dyaspora. Jodi an ki se 31 janvye 2026 la, nou reyini Vètyè, lakay nou, kote san zansèt nou yo, papa nou yo te koule pou jounen jodi a pou nou te kab devni yon pèp ki lib. Nou chwazi jodi an pou ke nou kapab prezante konferans de près sa a la nasyon. Premye janvye 1804. Jean Jacques Dessalines, papa nasyon an, te pwoklame endepandans nou. Pou Gonayiv, jodi an, 17 oktòb 1806, yo te asasinen li. E 6 7 jiyè ankò, yo te asasinen dènye prezidan nou ki se Jovenel Moïse. kote ke ki tap goumen pou ke nou te kab jwenn yon lòt souverènte nan peyi a. Jodi a nou di klè ke aprè asasina Jovenel Moïse, nou wè peyi a tonbe nan yon katchouboumbe, kote ke nou menm Ayisyen konsekan, nou nap kouri nou pa konn kote nou pwale. Peyi an fin plonje nan ensekirite. Pa gen anyen kap fèt de fason kredib nan peyi sa. An menm tan, nap di mèsi a gouvèneman CPT sa. ke caricom, OEA, yo te bay nou an, m di yo mèsi. Enben, mesye sa yo, yo rive nan bout yo, 6, 7, 7 fevriye 2026 sa la, pouvwa yo pral fini. Nou di klè ke, nou di yo mèsi, paske jiskesi nou te panse yo t ap pote solisyon, anyen pa pati. Men nou te remèsye yo paske yo te pran le kouraj pou te kapab prezante peyi a. Jounen jodi a, se pou tèt sa pèp ayisyen, lajenès, dyaspora ayisyen reklame, nou pral pwoklame, aklame, reklame prezans Madam Maitre Irène Clergé, Son Ekselans, kòm nouvo prezidan pwoviswa peyi Dayiti. 7 fevriye 2026 7 fevriye 2026 Maitre Madame Irène Clergé nou pwoklame Son Ekselans Madame Irène Clergé kòm nouvo prezidan peyi an Depi 90 m te gen yon gwo bout tonton fanm, yon fanm vanyan ki te chwazi bay tèt li madam a l'honneur de Maitre Madame Pascale Bertha Trouillot ki te chwazi bay tèt li e m garanti Se te dènye fwa peyi a te gen yon eleksyon ki te fèt kredib ladan l, ki te akouche Maitre Jean Bertrand Aristide nan eleksyon 90 yo avèk Erard Abraham. Jounen jodi a, nou vle fè l ankò ansanm avèk yon fanm vanyan. Yon fanm ki gen kapasite, yon fanm ki gen vigè, yon manman, yon ki gon zantray, ki gon lanmou pou peyi a, se Maitre Irène Clergé, nou vle fè l ankò ansanm avè l. E ki dwe pran tèt peyi an pou kapab dirije peyi an. Li menm ki pral gen pou misyon li pou kapab mete sekirite nan peyi a, pral gen pou misyon li kapab òganize eleksyon pou remèt pouvwa a yon prezidan eli, a yon prezidan. prezidan ki lejitim pou peyi an apre tranzisyon sa ke li menm li pwal dirije a. Se rezon pou lakel nou menm la jenès peyi an nou fè nou pote solidarite nou sensè a madam nan san ipokrizi nan angajman ke li menm li pwal gen poul pran 7 fevriye 2026 la. Nou mande a tout peyi an, a tout dyaspora, la jenès, tout sektè ou, pwofesè, tout moun nèt. Mete nou an solidarite ansanm avèk madam Maitre Irène Clergé ki se yon fanm ki pral fè yon dezyèm fwa aprè aprè madam Ertha Pascal Trouillot te fèl. Nou garanti ke nou pral retrouve yon lapè. Nou ap mande solidarite a se yon solisyon ayisyen nap di viv ayisyen viv Ayiti viv lespri viv lanmou viv yon lòt Ayiti.

Madam Irène Clergé se pou la mas la. Se youn ki te deja genyen yon lejitim deja pou l te kab dirije peyi an. E tout moun ka konnen ke n ap pote plis enfòmasyon pou nou. E Madam Irène Clergé se youn ki te prete sèman deja pou te kab vin dirije peyi a apre Jovenel li menm li te fin asasine. Depi 4 jiyè 2023 jounen jodi an. ke nou, nou menm sitwayen angaje ki wè ke Madam Brianne Clergé son manman ki gen bon sans, ki vle, ki kapab pran tèt peyi an ke nou menm nou kanpe dè do l pou ke nou kab gen yon tranzisyon ki kredib pou kapab vin kondwi peyi a vè la reyalite sa k te gen pou fèt pou fèt nan peyi a. Alò ki rezon ki fè l pa t prezidan pwovizwa? Bon ou konnen
aspè politik. yo e sa yo tap mande yo donk nou konnen reyalite peyi an pòs yo yo te chwazi yon moun ki pat vle vann diyite peyi a yon moun ki pat vle vann diyite l tou te chwazi li menm li te li te mete l aleka pou l te kapab bay moun ki te santi yo kapab la ke nou wè jounen jodi a ke yo echwe e ankò nou di ke klè sèt fwa si. Madi 7 fevriye 2026 an la, Madam Irène Pledger, e avèk avèk tout senserite ke nou chwazi Madam Irène Pledger, Lamas, kapab vin dirije peyi a. Kisa popilasyon kapab garanti ke Madam Irène Pledger ap dirije menm jan avèk Hertha Pascal Guy yo pou l ban nou yon bon eleksyon? Bon, kisa popilasyon an kapab garanti? Nou vle popilasyon an garanti ke Madam Irène Pledger pral goumen ansanm avèk popilasyon, ansanm avèk pèp la, ansanm avèk lapolis, ansanm avèk lajistis, Pou n kapab etabli yon sekirite nan peyi a, e eleksyon kredib, pou ke nou kapab akouche yon prezidan ki lejitim, ki eli, pou yo kapab remèt pouvwa, epi tou yon aspè sosyal, yon aspè ekonomi pou peyi a, pou ke nou kapab genyen yon lòt vizaj nan yon peyi ki deja ap mache ajenou. Ok nou wè anbasad Kanada e anbasad amerikèn pran pozisyon e nou wè.

Ayisyen kap viv an Ayiti. E yo fè twòp. Yo te fè deja. Yo pwopoze yo e tout sa yo pwopoze nou, yo pwopoze nou a lechèk. Jounen jodi a, OEA dwe kite pèp la lib pou fè de chwa pa yo pou ke nou avanse. Wi nap bezwen yo pou ke paske nap fè peyi e son peyi ki souveren ke yo dwe re.

Peyi ki deja plonje. Otomatikman ke nou pa gen madam Irène Irène Clergé. Ou ki ta wè son peyi ki pwal tonbe nan yon veritab pwoblèm donk ensekite a pwal pi plis ke jan li a paske anfèt nèg yo echwe deja. Tout sa ke nou te panse te ka bay nou yon solisyon yo echwe. Ke nap mande yo menm jan m sot remèsye yo paske yo te bay tèt yo pou yo ede peyi an de 86 2026 40 an pa genyen fèt jounen jodi a nou di klè ke si pa gon bagay ki fèt peyi a pral plonje plis nou menm nou reklame prezans madam Irène Bleje nan tèt peyi a. Eske nou gentan jwenn antant avèk de pati politik? Bon sètènman gen chita kap fèt, pa konnen si gen responsab la kap ka reponn kesyon sa plis. Wi gen antant kap fèt pou ke nou kapab gen yo menm.
Kòm se di mèt Williamson, nou di w mèsi mèt Williamson pou pawòl sa yo. Nou salye lemond e kominote entènasyonal ni kominote nasyonal. Jodi a nou gen manman solisyon peyi a ki se mèt Grenn Vèje. Se sèl li k ka fè sa yo rele yon lapè anndan peyi sa. Nou ka fè yon antant nasyonal avèk tout lòt pati yo paske nou pa gen pati se la mas se gen omwen plis ke 160 pati politik ki te siyen pou madam Irène te 4 fevriye 2023 li te prete sèman pou li te vin li prezidan peyi a jodi a jan mèt Wilson te di a olye ke pou madam nan te pèdi dinitel. Mak tout sa ke yo tap mande li te vann dwat de nez mas pèp la, li te kanpe li te di non. Li te lese yo ale, tout akò ki te fèt, akò fèt pa bò e pa bò elatriye, on boul pa pati. Jodi a nou pran la relèv. Nan atik 138 nan konstitisyon an, li gon vid konstitisyonèl aprè lamò Jovenel. Madanm Madan la Prezidant Mèt Pierre Verger prete sèman a ki de dwa? Jodi a fòk nou fè lalwa respekte se sa nap fè la e jodi a menm li gen konferans de près avèk tout mèt avoka yo nan Pòtoprens e nou menm jodi a la nou fè konferans de près la pou nou ede pou nou mete nasyon an an mouvman. Pou nou di wi, 7 fevriye pa gen oupabra, madam Irène Clergé. Pa gen manti nan sa. Viv madam Irène Clergé. E nou bezwen tout pati politik yo, tout ayisyen konsekan rantre vin jwenn nou paske fòk nou retire peyi a kote li ye a pou ayiti. Lib e souverènte nou se nou dwe gade. Ayisyen aletranje, Ayisyen anndan peyi a, lajenès, tout moun, ann met tèt nou ansanm pou nou sove peyi a, Irène Clergé, Prezidan peyi Dayiti, 7 fevriye 2026, pou yon pou yon pou yon tranzisyon kredib e yon eleksyon an sekirite nan peyi a, kote ke nou kapab sove peyi a nan eta ke li a. Mèsi, mèsi tout moun.